Abner Gelin. Jodi an se samdi 27 desanm 2025. Se avèk yon kè kontan chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmi kèlkeswa kote w ap koute n. Byenveni sou Haitian Public Media e bon wikenn. Mwen ta vle ankouraje ou pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen si ou panse y ap jwenn yon bagay. Sitiyasyon ekonomik peyi Dèzetazini li nan yon movèz eta. Lè politisyen konnen sa, pèp ameriken an kapab wè sa. Menm MAGA k ap eseye pran kè yo konnen trè byen bagay yo pa bon. Fox News ke nou konnen ki se pòtpawòl rejim MAGA a, Y ap eseye kanmenm pou yo chanje konvèsasyon an. An un sans, eseye lave sèvo pèp maga a pou yo pa wè sa k ap pase a. Men medam e mesye, nan yon sitiyasyon, nan yon moman kote ke anpil gwo òganizasyon ap fè dè sondaj pou yo wè santiman pèp la, li difisil pou ta eseye chanje lide pèp la sou sijè sa a. Semèn sa la m tap gade Fox News ki tap eseye kanmenm pou yo wè kòman yo kapab chanje konvèsasyon an. Men l te difisil. Yo pat gen chwa. Fò yo bay laverite. An nou koute. Groceries are more expensive now than they were a year ago and about 60 percent of them are blaming President Trump. Manje vin pi chè ke jan ke l te ye ane pase. Sa vle di, sou Prezidan Biden, manje te mwen chè. E medam e mesye, 60 pousan nan pèp la deklare se Trump ki responsab. Se pa Biden ankò. Se Trump ki responsab. Pèp ameriken deklare 71 pousan nan yo di groceries, manje alimantè, li vin pi chè. Itilite, sa vle di limyè, dlo, bagay ke w peye pou kay la, 59 pousan ameriken deklare li vin pi chè. E ou kapab wè. ogmantasyon an, sèvis sante, kay, gazolin vin pi chè, pi chè ke jan ke l te ye lòske Biden te sou pouvwa a. Sondaj sa a, se Fox News ki mete l deyò. E kòm mwen toujou di nou, pou w kapab konprann santiman peyi a vrèman, si l pa bon, Si se yon Repibliken ki sou pouvwa a, Fox News avèk medya konsèvativ yo se yo menm pou nou koute. Paske sa ke yo di w la, se paske li twòp, yo pa kapab ankò. Te genyen Kevin Hassett, se li menm ki se konseye ekonomik des États-Unis pou Donald Trump. Li te sou Fox News pou l t al eseye wè kòman l te kapab chanje konvèsasyon an. Medam e mesye, li pa t kapab vrèman defann sa k ap pase la a. Ann tande ki jan li te pale de bagay sa a apre ke yon jounalis oubyen yon pwopagandis nan Fox News te eseye kanmenm

Se Fox News kap pale avèk konseye ekonomik pou Donald Trump e li prezante misye evidans ke 76 pousan nan moun kap al vote deklare yo gade ekonomi peyi a avèk yon zye negativ. Ogmantasyon de 67 pousan ke l te an Juyè. Jodi an la a, 1 Desanm, pèp Ameriken an deklare pwomès ke Trump te fè pou l chanje peyi a, pwomès sa a li pa reyèl. Li pa reyèl paske pa gen anyen ki chanje. Peyi a menm jan ke l te ye, li vin pi mal. E malgre tout sa ki ap fè,

Paske se ou menm ki responsab pou bagay sa yo ou wè nan ki sitiyasyon peyi a ye eske ou ka di mwen kisa ki koz sitiyasyon sa alò daprè mwen menm se yon kesyon san sans fax news konprann byen. Kisak koz sa a? Se prezidan an. Se prezidan an. Prezidan an enplemante de bagay vrèman ki kraze ekonomi peyi a. Sonje medam e mesye, Joe Biden eritye yon pandemic kote ke le mond antye te afekte. pa yon pandemic. Bagay ki rele supply chain, sa vle di ke pwodwi k ap sot nan yon peyi, k ap travèse nan yon lòt, li pa t mache trè byen. E se pa t fot Biden, se te yon bagay global. Enflasyon te monte a 9 pousan e tout kote te konsa. Men, Biden mete sou pye. de strateji ekonomik ki te kòmanse leve peyi a, enflasyon desann a anviron 2 pwen 9 a 3 pousan e lonje l bay Donald Trump. Yon stock market ki te vrèman pwisan. Moun ap travay, pa gen pwoblèm. Trump monte sou pouvwa, kisa ke l fè? Li lanse yon batay kont tout peyi nan mond lan avèk tarif. Li revoke anpil, anpil moun ke l pa renmen. Plis pase 300 mil fam nwa pèdi djòb yo Ozetazini. An ka ke w pa t konnen. Plis pase 300 mil fam nwa pèdi djòb yo. Lè l fini, li kòmanse atake tout enstitisyon yo. bank, inivèsite, lekòl, televizyon, tout bagay. Li koupe tout èd ki te disponib a Maleri a. E lè l fini, li pase yon lwa pou l bay taks benefis oubyen taks cut a sa yo ki pi rich nan peyi a. Donk, kesyon sa a ke Laura mande a Kevin, li pa gen sans paske l konnen trè byen ki sa ki koz sitiyasyon an. Men kanmenm, an nou tande ki jan Mesye Hassett pral reponn a kesyon sa a.

Now, si ou konprann sa m sot esplike w la, ou kapab wè ke repons sa li pa gen sans ditou. Joe Biden bay Trump yon ekonomi ki t ap mache. Si l te kenbe l nan jan ke l te ye a, Trump t ap pran kredi pou tout benefis la. Men kisa ke l fè? Li kraze l. Li kraze l e lè l fini li di se fòt Joe Biden. Medam e mesye, nou poko wè anyen. Paske, pandan ke n ap pale la, fòs tarif la ponko 100 pou 100 enplemante. E, nan kou suprèm jodi an la, bagay tarif sa, li se yon gwo koze. Si ke kou suprèm, ta aboli tarif la. Se yon favè y ap fè Donald Trump. Paske tarif sa a pral domaje peyi sa a nan plizyè fason. Premyèman, tarif la ouvè je mond lan. Anpil nan yo reyalize nou pa vrèman bezwen Lèzetazini. Nou te twò depan Lèzetazini. Nou pral chache lòt patnè. Nap Kòmanse pran libète nou. Se tarif la ki koz bagay sa. Sa vle di avantaj ke US te genyen li pap genyen l ankò menm lè tarif la soti. La Chine pa egzanp kòmanse fè ekspòtasyon yon seri de kote li pat janm fè l avan. plis toujou. E, selon sa ki soti, ekonomi Lachin nan pral grandi plis pase ekonomi Lèzetazini. Pandan ke Trump ap eseye konsève, l ap fè chich, l ap pèdi anpil bagay ke l pa menm konprann. Now, si ou tande sa Kevin deklare la, Kevin di ke jodi an la a, purchasing power, pouvwa dacha, li ogmante. Sa sa vle di? Li vle fè konprann ke jodi an la a, pèp ameriken gen plis lajan nan men yo pou yo achte. Èske se yon verite? Non li pa yon verite. Alò, sa depan ki gwoup ke l ap pale. Si w ap pale de moun ki fè envèsman, paske medam se mesye fò m ta ipokrit pou m ta di w ke nan envèsman nou pa byen mache, bagay yo anfòm. Bagay yo anfòm. M achte yon stak ki rele Ap Lòvèn e Pipi a 220 dola. Stak la monte a 760 dola prèske kounye a la. Donk, si ou fè envèsman, ba yo pa mal. Paske sa k vin rive, kòb ki antre nan men w lan si tèlman anpil, ou pa wè bagay chè vrèman. Paske ou ka posede sa ou bezwen. Sa se pou moun kap fè envèsman ki konprann fè envèsman. Men e moun ki pa konnen bay konsa. Lal travay ou bay yon pechèk. Chèk la se menm jan ke li ye. Now, men sa kap vin rive ankò. Pandan ke yo revoke anpil moun. Gon seri de moun konya la a kap travay ki resevwa yon ti kob anplis. Kòb sa ke yo resevwa a, yo depanse l nan ogmantasyon pri bagay. Sa vle di, afè koze pwisans dacha ogmante a, se pa vre. Li pa yon verite. Alò, sa Trump pral eseye fè, y ap pale koze yo pral voye 2 milyon dola bay chak moun. Ok, si yo voye 2 milyon dola bay chak moun, li pral vrèman ede yo, a achte plis paske gon ti kòb k antre men li tanporè, li tanporè e gon lòt pwoblèm. Lòske ou voye lajan bay moun, ki sa ke l fè? Li ogmante enflasyon, li pa desann enflasyon. Okontrè li ogmante l paske gen anpil lajan deyò a la a, plis ke w achte, se plis bagay vin pi chè. Se konsa l travay. Eske nou konprann? Donk, voye lajan bay moun yo, se pa sa vreman ki solisyon an. Okontrè, li pral rann li vin pi mal. Trump pwopoze plizyè bagay. Li pwopoze pou li desann pri gaz, drill, drill, drill, sa vle di ke fouye toutout kote pou chache gaz. Yon bagay ki pral domaje anviwònman an. Li pwopoze deregilasyon, sa vle di, wetire de lòd ki te anpeche moun sa yo fè yon seri de bagay ki mal. Wetire deregilasyon. Vòlè lwil Venezuela, sa se yon lòt. Si l sezi anpil gwo batiman nan Venezuela k gen gaz, li pral desann pri gaz la. Avèk anpil lòt bagay ke l vle fè, men tout se son dè choz louch, ki pa reyèl, ki pa baze sou yon sans ekonomik reyèl. E avèk jan de ide sa yo, an un sans, li mete yon ti twal pou kouvri maleng lan. Men java a kansè a toujou la depi ou ta retirel wap wè kansè a e avèk tout bagay sa yo li vle pou ke medya glorifyel pale de li paske li deklare jan ke yo pale de li li negativ e solisyon an se pran lisans yon seri de medya ozetazini. Mesdames et messieurs, bagay yo difisil. But there's still room to go and the fact is that Joe Biden dug a big hole and we're filling the hole really fast. Tout bagay se fot Joe Biden. Se Joe Biden ki te fouye yon gwo tou, ki lage peyi a nan tou, e kounye a la a y ap eseye wetire nou nan tou sa a. Tandike, mesdames et messieurs, se pa vre. 71 pousan pèp ameriken an deklare bagay yo te pi bon anba Joe Biden. Trump reyalize ke pèp ameriken an wè sitiyasyon an. Menm patizan l yo ap plenyen. Pwomès pou l te chanje peyi a apèn ke l moute sou pouvwa a. li pap reyisi. E domaj ke l fè yo, li rann li difisil pou l chanje bagay la. Kounye a la a, li deside li pral fè yon lòt bagay. Li pral kòmanse fè rali. Yon seri de evenman kote ke l envite patizan l yo pou l joure. E li espere strateji sa a. Pwal fè pèp la bliye mizè l. Nou sonje an Ayiti medam e mesye, chak fwa prezidan yo vle twonpe pèp ayisyen an, kisa ke yo fè? Yo mete rara sou pye. Yo envite anpil moun, rele bann yo ba yon mil dola, e yo pran lari avèk tanbou, mizik nan lari a. Pèp la danse, li pyafe, li vole. e li bliye mizè l. Se konsa Ayiti aji. Jodi an la a, menm bagay ke nou wè an Ayiti a, se li k ap pase la a. Prezidan an gade li wè sitiyasyon an pa bon, pèp la ap plenyen, li di pa gen pwoblèm. Ban m soti deyò a la a, m al pale ak yo pou m eseye wè si m ka fè yo bliye ekonomi peyi a. Se sa kounye a la Trump ap fè. L ap vwayaje paktou. Fè de gwo evenman, pale anpil, kritike imigran pou rann MAGA a eksite pou l bliye mizè l. One of the things that President Trump will do, no doubt, is to remind people that the economy that he inherited from Biden was the one that ramped up inflation, so.
Nou tande, medam e mesye? Sa ke Trump pwal fè. se pran lari pou l al pale pou l fè pèp ameriken an sonje ke ekonomi ke w wè la a se pa fòt mwen ke l ye. Se Biden avèk demokrat ki kraze peyi a, se yo menm ki rann sitiyasyon an jan ke l ye a, mwen menm mwen sèlman eritye l e m pwal eseye chanje l. Malerezman, m pa kwè ke pèp ameriken an. Menm tout maga vle kwè nan bagay sa a. Trump ka eseye, men m pa kwè l pral reyisi. E medam e mesye, Fox News pa t kache plan sa a. An nou tande. Because the media will always pick up on democratic attacks like Shapiro, Newsom, etc. Then President Trump, I think getting out there will at least try to prevent Any ground being gained by Democrats there. Fox News avèk Trump deklare medya, sa vle di ki rès medya a, yo pral eseye bay enfòmasyon an, sa vle di ke verite a. Donk, Trump panse si l pran lari pou l eksplike pèp ameriken an se Joe Biden ki responsab, Se posib. Ou kapab tande. Yo pa kache entansyon an. Yo deklare, Puiske lòt medya yo pwal di pèp la verite a, nan sans sa a, Trump gen yon responsabilite pou li menm pèsonèlman pran lari pou l al eseye konvenk pèp ameriken an ke sa ke l wè la a, sa l tande a, li pa verite. Yo kapab eseye ranvèse pwogrè ke demokrat fè pou edike pèp la. Paske nou konnen trè byen, Trump toujou di, I love the uneducated. Sa yo ki pa konnen, ki pa fè rechèch, ki sèlman tande sa ke m di, mwen kapab konvenk yo ke lavi yo bon, malgre l pa bon.

Men Trump parèt, li etabli de bagay atifisyèl ki kraze ekonomi peyi a. Farmers yo, sa yo k ap travay latè, pa kapab pwodui. Oubyen sa ke yo pwodui a, yo pa kapab ranmase l, paske pa gen moun ki pou travay. Dezyèmman, yo pa kapab ekspòte l, paske yon seri de peyi pa vle achte nan men Lèzetazini. E kisa ke li pral fè? Li pral pran lajan pou l bay farmers yo pou kapab ede yo. Paske li konnen trè byen se yo ki vote pou li. Donk ou kapab wè se yon bagay ke l kreye pèsonèlman. Men kisa ke l pral fè? Li pral pran lari pou l al eseye konvenk pèp ameriken an. Sa ke yo wè la a, li pa yon verite. Menm lè ke yo manje chè, li pa yon verite. E si yo ta wè l konsa, se pa fòt li. Se Joe Biden ki fè sa. Nou gen Bernie Sanders bò kote pa l, ki te reponn a sa ke l tande ke Trump pral fè deyò a la a.

Or when they're paying for health care that their eyes are deceiving them and of course Donald Trump is right. Mesdames et messieurs, sa se Bernie Sanders. So, Bernie deklare, nou konnen byen Trump se yon menteur. Chak fwa bouch li ouvè, se mensonj ke lap fè. Donk, li pral soti deyò a la a, li pral eseye konvenk pèp Ameriken an ke sa ke w wè a, Lè w al achte manje chè, sa w wè a, li pa reyèl. Pa kwè l, li pa reyèl. Sa se travay li. Donk, li pral eseye fòse pèp la pou l aksepte, menm lè w wè gaz chè, manje vin chè, li pa yon reyalite. Se nan panse w ke l ye. Li pa nan pòch ou vre. Se demokrat kap pouse jan de bagay sa yo. Li pa verite. Bernie Sanders deklare Prezidan Trump se yon mantè e li pa yon moun pou fè konfyans paske tout sa ke l di se mansonj. E l te kontinye. So I think every time he opens his mouth telling the American people that what they are seeing is wrong, I think it makes people realize how far out of touch he is with reality. Sa di ke prezidan li menm, li pa p viv nan sa ke nou rele reyalite a. Paske chak fwa l ouvè bouch li, bagay ke l di yo pa gen sans ditou si w ap viv nan mond sa a. Tout moun kapab wè ke sitiyasyon ekonomik peyi sa a li nan yon movèz eta. Sa son reyalite. Sèl moun ki pa wè l kòm mwen di n deja, Se moun ki gen nan men k ap fè envèsman. Si w ap fè envèsman, ou konnen ki jan pou w fè l, ki kote pou w mete lajan w. Pwoblèm ekonomik pa menm yon bagay ke w santi prèske. Paske sa k rive, nou konnen enflasyon, ki sa enflasyon fè? Li redui pwisans lajan. Se sa ke l fè. Enflasyon redui pwisans lajan. Pa egzanp, si mwen, si m gen yon dola nan men m jodi an la a, ane pwochèn si Dye ve, dola sa a li pa gen menm fòs la ankò. M toujou gen yon dola, men dola a li pa menm bagay. Bon m ba w egzanp trè senp pou w kapab konprann enflasyon. An nou di ke m gen 100 dola nan pòch mwen la a. m pral achte yon tenis ki koute 100 dola jodi an la a. Pandan ke m pral achte tenis lan, ou di, Abner, pa achte tenis lan. Prete m 100 dola de preferans. Lòt ane, m a ba w tenis lan. Menm tenis lan. M ba w 100 dola. M ap tann. Ane pwochèn rive, sa k rive? Tenis lan monte a 150 dola. Sa k pral rive? 100 dola ke m te ba ou a pa kapab achte tenis la ankò. Ou dwe peye 150 dola pou ban m tenis sa a. 100 dola a toujou la, menm 100 dola a, men l pa kapab achte tenis la ankò. Se sa enflasyon ye. Donk, enflasyon li manje pwisans oubyen pouvwa dacha. Se sa ke l fè. Donk, pou w kapab batay avèk enflasyon, ou dwe fè envèsman. Lajan ou dwe grandi pou l kapab mache avèk letan oubyen enflasyon. Enflasyon pa vrèman afekte moun ki rich la twòp. Paske, sèl fason pou konbat enflasyon, se nan envèsman. Pa gen lòt fason ankò. Envèsman se sèl fason sa a pou konbat enflasyon. M ap di w kòman. Yon moun ki gen yon mantalite pòv, yon malere, e pafwa tou n kapab lage klas mwayèn nan ladan l, kòman l travay? Li gen yon djòb, li resevwa yon salè. Salè a desann nan depans. Men, lè n nan depans, gen de fason ou kapab fè depans lan. Now, moun ki pòv la, malere a, oubyen klas mwayèn ki pa konprann sekrè envèsman, de depans l al nan layabilite, responsabilite, ki se dèt, tankou machin ki chè, kay ki chè, kredi kat, lajan ke w prete, Bèl machin, bagay san valè ke w ap peye pou yo men y ap retire lajan nan pòch ou. Men, moun ki gen yon mindset rich, moun se mantalite rich, e l konprann, lè li vin nan depans, lajan an tonbe nan asè. Ki asè? Envèsman tankou stock, bond, real estate, yon seri de bagay ki enpòtan. Bwat sa a kounye a la, li pral ogmante salè moun nan, E lajan sa a retounen bak ki kote? Nan anlè, salè. Èske nou konprann? Djòb, salè la ki se enkanm nan, desann nan depans. Nan depans la nou pral deside èske depans yo pral nan layabilite plis dèt oubyen nou pral voye l nan asè ki kapab ogmante an valè. Sa se sekrè a. Donk moun ki rich la li menm pèsonèlman oubyen ki edike nan afè ekonomi, li konprann bagay sa a. Li kapab batay kont enflasyon. Men ou menm ki pa konnen, ou nan yon sèk travay, depans, plis dèt. Travay, depans, plis dèt. Gen moun ki di, ebyen sa m ta fè la frè Abner, se pran yon dezyèm djòb, ogmante salè m. Non non, se pa sa pou w fè. Ou dwe al edike w pou konnen kijan pou w jere lajan. Se pa kòb ke w fè a, se jan ke w depanse l la. De djòb a salè a, kisa w fè ak lajan an? Kòman w jere l? Donk si w ta bezwen soti nan sitiyasyon ke w ye la a, se aprann konnen kijan pou w jere lajan kap antre nan pòch ou an. Soti nan sèk djòb, salè, depans e layabilite. Ou dwe chanje l. Salè, depans, asè ki enpòtan, asè pral kreye plis richès pou batay avèk enflasyon, ede ou a ogmante richès. Sa, medam e mesye, se li menm ki enpòtan pou kreye richès. Bernie Sanders konprann sitiyasyon an. E se rezon sa ki fè l pale konsa. An nou koute. Now what I will say is that the reality that he is living in in fact is a reality where the economy is doing very very well for his billionaire friends. Exactement.
Paske sa ki rive se ke ekonomi an l ap mache trè byen pou sa yo ki gen kòb. Paske sa yo ki gen kòb konprann sekrè a. Rann bagay chè pou ou menm avè m e se nan menm bagay sa yo ke yo fè envèsman. Donk yo resevwa lajan an plis, yo pa santi sekous enflasyon an. E lè y ap pale, y ap di w, m pa konprann sa ke w ap di la a. M pa, gen lè m pa viv menm kote w ap viv paske m pa wè sa w ap di la a. Paske medam se mesye, ti pri ke yo peye a, nan lajan ke yo genyen an, yo pa santi li vreman. Depans yo a pa kapab batay avek lajan ki ap antre. Donk yo pa nan menm mond avew, Bernie Sanders deklare moun sa yo se yo menm ki wè riches ke Trump ap pale a. So we've got to be clear that while sixty percent of our people are living paycheck to paycheck, He and his oligarchic friends have never ever had it so good.
Egzakteman. 60 pousan pèp la ap viv nan povrete. Pandansetan, zanmi l yo, moun ki rich yo, sa yo ki te sponsor kanpay li an, se pou yo ke l prezidan. Li itilize. Ou menm, pou fè zanmi l yo, avèk fanmiy pa l, rich. Men ou menm, ou pòv. Kisa w pral fè? Kisa w pral fè la a, nan eleksyon k pral vini la a? Paske fiti w depan de li menm. Yeah! Li depan de li. Yon vot kapab chanje istwa a. E nou kapab wè efè ke lap fè. Si sèlman medam e mesye ou ta chita, ou ta pran yon plim avèk yon kaye, pou fè yon adisyon de tout sa ke ou pèdi, konpare l avèk sa ke ou genyen, wap wè ou pèdi anpil. E menm lè n pa ta vle enimere lajan, men dwa ke ou pèdi, diyite ke ou pèdi, Lèzetazini ki vin tounen yon plezantri nan mond lan, tout bagay sa yo, Yo pa gen pri. Si ou se yon moun ki sousye dekonomi an, al fè yon rechèch nan le pase, w ap wè administrasyon demokrat toujou pi bon pou ekonomi an. Yo pran peyi a le pli souvan, yo ranje l, yo bay li a repibliken, repibliken toujou kraze l. E demokrat pran l ankò. Yo ranje l, bay Repibliken l, yo kraze l ankò. Se konsa l toujou ye. Se pa yon sekrè ke li ye. Al tcheke l pou wè. Donk, m pa wè kòman yon moun jodi an la panse ke Trump te kapab ranje peyi sa a. Non! Li domaje bagay la tout bon. Donk, se responsabilite pa w pou w soti, pou w al vote, e mwen fè apèl a Demokrat, endepandan, repibliken ki konprann sa k ap pase la a, al fè rechèch. Lò fini deside pou nou pran kontwòl Chanm dè Depite, Sena e Prezidans lan nan twa kat an k ap vini la a. Paske li nesesè